Bonjou, bonswa moun mwen yo! Sa pral depan de lè nap gade videyo sa. Jodi a mwen vin avèk yon resèt anba videyo sa pou nou ki enpòtan anpil. Paske medam yo an difikilte ak pwoblèm sa. Paske lè tande yo gen mari yo yon lòt fanm pase, li pran mari a nan men yo, sa son difikilte ye. Pafwa moun nan ka viv nan kay la byen byen ak maril. Lòt la vini, li pran li kite nan kay la, pafwa ti moun nan gen timoun ak moun nan epi pafwa lè mesye ale konsa yo pa mande ni enfòme pou timoun yo. E pafwa fanm lan nan kay la se bil kay sou kont li, moun nan ka pat gentan fè kay li kite moun nan nan kay la pou moun nan sa son son pwoblèm li vin ye pou moun. Pafwa tou lòt lan yon fanm pran mari yon lòt fanm, li gen de pafwa se pa volonte nèg la. Li gen de pafwa se pa volonte nèg la se yon kout maji. Fanm nan fè li pran nèg la li mete bò kote li. Li pran mari lòt la ak maji. Ebyen jodi a mwen vin avèk yon resèt anba videyo sa pou nou. M vini pou m ede nou ak resèt sa. M vini pou m ede nou ak resèt sa. Paske anpil anpil nan fanm ayisyèn yo viktim nan fason sa. E lè m di nou viktim nan pafwa yo pran yo pran mari yo nan men yo lè fini. Lot fwi yo toujou koz lanmò a yo wè ebyen jodi a m vin avèk yon resèt pou nou anba videyo sa m vin ède nou premye bagay nap bezwen pou nou fè resèt sa nap bezwen dlo repilyans. Se sa ke m make yo. Nou remake yo, se jis pou nou wè ki jan de dlo pou n achte. Pafwa, lè nou ap fè resèt yo, n al achte dlo yo. Lè nou mande achte, moun achte dlo a, pafwa moun an bezwen vann, li ban nou kèk lòt dlo pou dlo a. Se sa fè m make yo, m ap montre nou dlo yo. Dèfwa, lè n ap fè resèt yo, pou n al achte dlo yo, pou yo pa ban nou lòt engredyan pou sa nou mande a. N ap bezwen dlo repiyans. N ap bezwen dlo boulvèse. Epi nap bezwen dlo depi. Men kòman dlo depi a fèt. Wè li gon koulè nwa. Epi nap bezwen yon ti bokal. Men ti bokal la fòk se yon ti bokal kristal. Nap bezwen pwav ak 7 grenn piman pike. Nap bezwen yon plim ble tou nèf, yon moso pake. pou nou fè resèt sa. Mezanmi moun mwen yo nou edem nan fason sa. Pataje video yo like paj la epi abone ak chanel la. Pase lè nou pataje video yo payi pou nou fin jwenn li mi gon moun ki bezwen video a i paka jwenn li ou lou deja jwenn ou li ou pa pataje i lè sa i vin pa avantay pou moun sak te bezwen jwenn video a. Mwen menm tou i vin pa telman avantay pou mwen tou. Mesi nou edem ansanm nan fason sa. Map santi sa banm ankourajman pou m al chèche pou m pote ban nou. Ebyen, moun mwen yo m pap fè anpil pale ansanm avèk nou, map rantre nan resèt la yon fwa ansanm avèk nou pou m montre nou kòman pou nou fè resèt sa. Pou nou fè resèt la, nan fèy papye blan an, nan ti moso papye blan an, nou pa bezwen gwo moso papye. Map pran egzanp la sou nonm.

Jòj bon Jeannol jòj kòm m pa fin ekri non 1 2 3 4 5 Jeannol jòj Jeannol jòj sa vle di ou fin ekri non sa se m pran egzanp lan sou non m sa vle di pandan w ap ekri non mari w la 7 fwa fanm ki pran fanm ki pran mari w la ou pral vin ekri non l pa lòtbò. Nan papye a, w ap ekri twa fwa. Tankou n ap pran egzanp sou yon non. Tita, bon, si gen yon moun ki rele Tita, bon, sa pa anyen, se yon egzanp m ap trase, pa ba tèt ou pwoblèm. Si gen yon fanm ki rele Tita. Ok. Tita, w ap ekri. Ti tan, twa fwa. Nou wè mwen yo. Apre w fin ekri non mari w la, pa egzanp ou pran yon non an sou non Jòj Janòl, apre sa ou ekri sèt fwa, apre sa ou ekri non Ti ta ki se fanm ki vòlè mari w la, twa fwa. Apre w fin ekri twa fwa, men sa w ap fè. Pandan w ap ekri non yo, se pou w ekri non yo son pòt. divize papye a. Se lè w fin ekri non yo, se lè w fin ekri non yo pou divize papye a. Kounya la wap divize yo. La ou divize yo. Lè w fin divize yo, men sa wap fè. Wap pran bokal la. Wap pran pral. Ou ka mete plis pwav wi la ou di mwen map bannou egzanp lan ou mete pwav nan bokal la lè ou fin mete pwav nan bokal la wap pran non mariw la ou te ekri 7 fwa a wap pranl wap fas men kote ou ekri a wap pran fas ki ekri a wap met li konsa wap rantre nan bokal la non ki ekri a ou bay fas li gade pwav la. Ou anji byen manje, lè ou fini, w'ap pran 7 piman pike a. Li gen yon ti piman ki pi pike toujou, mwen se sa m jwenn, m'ap ban nou egzanp la. Men si nou jwenn lòt ti piman piti a, yo bay yon ti non piman jwazo, si nou jwenn li l'ap pi bon toujou paske li pi pike. N'ap mete sou li. sou do yo. Ok. Lè nou fin fè konsa, n ap pran non fi k te vòlò maro la ki se Tita, w ap mete l konsa. Ou wè? Non mesye a ou te mete, gade anba nan bokal la, non Tita, w ap mete, ou fin mete piman, kounya w ap mete non Tita konsa. Sa ki te vòlò maro la. Pafwa lè w tande y ap vòlò mari moun konsa, moun ki te moun ki t ap vin fè sa ki te fèt pou yo nan vi a yo a, lè yo vin koz ak yo, yo toujou refize moun sa yo apre y ap vin vòlò moun a moun. Nan lè w fin mete l konsa, w ap pran pwav, kantite pwav, mete tout, mete pwav. Lè w fin mete l konsa, ou fin mete pwav, ou fin mete tout bagay yo, kounye a w ape pran dlo, dlo ak pwav an, w ap pran dlo boulvèse, w ap pran dlo boulvèse ou vide. Sa di m ap ban nou egzanp an nou konprann. Ou wè dlo men koulè dlo boulvèse a. Lè nou fin fè konsa, w ap pran dlo repiyans an dezyèmman, ou vide. Fò m mete fas pye fri yo pou m wè non dlo. Lè w fini, w ap pran dlo depi. W ap pran dlo depi pou w vide. A di mwen moute depi san pa konsa men lè n ap fè se pou nou mete bon dlo kantite dlo. Si bokal yo pi gwo tou nou ka achte kantite dlo pou nou mete nou mèt fè yon bokal ki pi gwo men m vini pou m ban nou egzanp lan. Lè nou fin fè konsa, n ap pran tap la. Nap bouche mesye dam yo la. Lè nou fin bouche mesye dam yo la sa nou fin bouche mesye dam yo la a se premye pati a a se se fanm ki te vòlò mari w la ak tout mari w la me kote yo ye fanm yo te la. Nan bay pati pou dezyèm pati a moun mwen yo. Sa se pou dezyèm pati a se pou ou k viktim lan. Se pou ou ki viktim lan. Ou k viktim lan plim ou te ekri non mesye dam yo. Pa itilize y pou ekri non ou k te viktim lan ankò ou met voye la konsa. Mwen menm m pa gen yon lòt plim men m gen yon ti bay kreyon la m ap montre nou fòmil lan kòman pou nou fè men lè n ap fè se yon plim n ap achte wi Kounye a ou wè men kòman papye a ye Sa vle di ma ou la t ansanm avè w kounye a li vin pati kite kay li la li on li la li vin on limena ou pa konnen moun kòman yo te fè afè yo a Kounye a se jan ou wè papye a se konsa w ap ekri non w ladan l.

Egzanp, Wi, sèt fwa. Pati Pati Ou ekri non Pati la sèt fwa. Lè w fin ekri non Pati la sèt fwa, kounye a papye a wè non li te la, li vin dozado. Tatie yon bò, pa egzanp Jòj, Janòl Jòj, yon bò. Kounye a lè w fin fè l konsa, w ap fè bagay a sa. Hop! Ekriti yo vin parèt fas an fas. Paske wè yo te dozado, kounye a yo vin parèt an fas. Kounye a ou pral pran poud kanèl. Wap pran bout kanal wap vide sou non ou te make Jòj Janòl la ki se egzanp, ki se egzanp ki se non mari w la. Pa fè l pou mwen non, se mwen menm. Bon egzanp map ban nou. Kounye a wap al pran dwèt moun wap woule. Woule sou non an, woule sou non an, woule sou non an, sou regleman pa w, sou pawòl pa w, sou sa w konnen w ka di pou w mare w la. Woule, woule, vire tout kanal la sou non an, sou regleman pa w, sou pawòl ou. Lè w ap fè sa, lè n ap fè sa moun mwen yo, konsantre nou sou sa n ap fè a. Epi son bagay nou vin fè. Se pou nou.

Di tout sa w konnen pou di, ou fin fè tout pawòl ou konnen pou di nan resèt la pandan w ap vire poud kanèl la sou non Maro la, konnè w ap annik pwen bò non ki te make Tati a, e pa li w ap vire sou li non, w ap pran non pa mesye a w ap vire y sou non Tati a konsa, vloup. Wa koman li vin ye kounya li vin anfas nou vin ou ni non paw la ni non m te metel kòm egzanp Janòl Jòj pou mariw la kounya yo vin anfas kounya lèw fini lè wap double ankò wap double li 3 fwa pa double pwen konsa pouw tounen dèyè double rale vin jwenn ou wap double Sa se 1 2 3 fwa. Sa se w rale, an rale vini pou fè. Lè w fini w ap pran vokal la, sa se dezyèm vokal la, w ap mete yon ti kantite poud kanèl ladan l ankò. Kounye a lè w fin fè sa, w ap rantre, w ap rantre. anndan bokal la. Ou wè kòman ou rantre l? Lè ou fin rantre anndan bokal la, w ap toujou kontinye. Met poud kanèl ladan l. Ou pran bon valè poud kanèl la yo. Kounye a, lè ou fin mete poud kanèl la, kounye a w ap al pran dlo pòv nan ou te mete. Premye dlo wap pran wap pran dlo voltije baryè. Wap vide. Pa ka vide tout nan al pran bagay sa yo nou bezwen yo. Pase jounen nap mande dlo. Wap vide djo fò ti je panyè premyèman lè fin wa mete dlo rale mennen vini an dezyèm ou vide dlo rale mennen vini an dezyèm lèw fini wap pwan dlo top top wap vide. Sa vle di nou ka fè nan gwo bokal, bokal ki pi gwo men lè nap vide dlo yo fòk yo rive mezi rabouch a bokal la. Lè w fini, wap bouche. Sa se pa mesye dam yo, sa se pa w la. Moun mwen yo kòman nap itilize y la, fò m esplike nou. Pa yo a men kòman wap itilize. Wap chèche yon kote ki gon solèy leve menm lè solèy kòmanse leve a 8 è di maten, lè solèy la kouche bò aprè midi nèt pou solèy toujou ap bat sa. Sa se pou toujou nan solèy tout tan. Sa pa dwe nan lonbraj menm. Nan solèy pou l ye. Sa. W ap mete yon kote k nan lonbraj. Oubyen si w gen yon frijidè, ou ka mete. Oubyen si w pa gen frijidè tou, ou ka achte yon ti pye flè oubyen yon ti bòl flè ou gen, ki gen tè, ou mete, ou fè yon, ou fè yon ti tè ou mete sa, de tanzantan w ap woze epi toujou jwenn frechè pòt sa a. Se konsa pou nou toujou fè resèt yo. Lè ou fin fè konsa. Ou mèt chita tann 14 a 21 jou wap tande moun sa yo pap ka viv yon kote yap yal fòk lòbèy pete e fòk depi lòbèy pete marou la chèche men kay kote li te soti a se la lap chèche poul vin se ou lap chèche poul vin jwenn paske bagay yo se dè mòn gen mòn fè koupe fè yo ye. Lite pran mayo la nan maji bon wou wap fè pati kinò tou wap gate pa yo a wou wap fè pati paw la tou yap vin jwenn nou mayo la ap vin jwenn nou menm toujou di nou lè nap fè resèt yo konsantre nou epi lè nap fè resèt yo tou toujou bat pou nou gen godet dlo nou yon balèn pase pa fè yo nan fè nwa lè nou fè yo nan fè nwa li pa bon mezanmi moun mwen yo. Pa neglije abone ak chanel la, like paj la, pataje video yo, epi mwen pa gen pwoblem avek nou, si nou gon bagay nou manke konprann nan reset la, kite komantè.